Zanmi ak abone Two Dresing yo, sa se senkyèm video ke m pote ba ou jodi a nan seri ke n ap prezante ou sou analiz teknik. Men, sa se epizòd nimewo 11 Two Dresing ke m pote ba ou. Dènyè fwa nou te pale ou de sipò, tankou jan ke m te eksplike ou li, sipò se pa yon pri espesifik li ye, men se pito yon rejyon oswa yon zòn M kwè ke m te ba ou ase degzanp ki te ka pèmèt ou plizoumwen gen yon lide de kisa sipo a ye, kijan l fòme epitou nou te ka fè yon nou te fè yon similasyon kote ke se te mwen menm ansanm avèk ou ki te eseye repere dè zòn de sipo sou yon chart de Microsoft. M ap mande ou pou w al gade videyo sa a ankò yon fason pou w ka plizoumwen Sezi vrè sans de tout sa ke n te pale yo. Ebyen jodi a nou pote ba ou rezistans. Nou pral remake ke tout sa ke m te eksplike nou sou nosyon de sipò, se prèske menm bagay yo m pral di, men sèt fwa si de manyè envèse. An n al gade. Se tankou jan ke n ap gade la la, nou remake ke a chak fwa genyen yon rali ki fèt, ebyen lin sa a rive yon nivo kote ke yo pa ka ale pi lwen. Li pa ka monte pi wo Yo kanpe la konsa. Se kòmsi m ta di w gen yon fòs ki la ki anpeche l pouswiv chemen l. Fòs sa, li fòs sa ki la li tèlman pwisan, ebyen li bloke pwogresyon an. E epi plis yo ka li menm li pa gen lòt bagay li ka fè ke degrengole desann. Se sa ke nou remake la o nivo de 4 pwen ble sa yo, 1, 2, 3, 4, jan ke n ap gade l la la a. Ke nou wè a chak fwa ke l monte li touche pwen ble sa l desann, li monte la ankò touche pwen ble sa l desann, etsetera, etsetera, etsetera. Se sa ke nan trading ak envesti yo rele rezistans. Kidonk, rezistans aji tankou yon fòs ki la ki anpeche pri a monte. E fòs sa a, se sa ke yo rele la force de l'offre. Li tèlman fòt, li vin sèvi tankou yon plafon, ebyen ki a chak fwa ke li rankontre l, ebyen pri stock la pa gen lòt bagay li fè ke obeyi l. Men, ann di se kisa ki okazyone force de l'offre sa menm? Se tou senpleman Des vendeurs ki otrefwa se te des acheteurs ke yo te ye, ki deside vann lè yo rive nan pwen sa yo la, poukisa yo vann, se yon manyè pou yo kapab pran pwofi. Konprann sa, konprann li konsa, o nivo de pwen ble sa yo ke n ap gade la, ebyen se vandè yo ki pran kontwòl, anpil analis rele zòn sa supply zone, se sa k fè nou di ke La résistance c'est l'opposé de support Ebyen ankò yn fwa medam e mesye al gade video dènyè video kem te fè sou sipò a yon fason ou menm ou kapab wè diferans la trè byen kounya ann al gade grafik sa pou nou wè jan se tankou janm sot eksplike la la nou kapab wè ke a chak fwa ebyen pri a li menm li li rive lal monte ebyen gen yon fòs gen e fòs van dèyè ou ki la ki pousel desann li tounen moute la ankò Fòs vandè yo la kòl pouse l desann. Zòn Salem se sa ke nou rele zòn de rezistans lan la. Se li menm ke nou rele zòn zone de l'offre ou ankò jan ke yo di an anglè a supply zone. Nou kapab remake ke la ebyen li eseye touche l ann di 1, 2, 3 men sa k rive fòs vandè yo tèlman pwisan la ebyen yo anpeche ke pri stock la li pouswiv chemen l pou li pa ka kontinye monte. Ebyen, de sitiyasyon konsa se de bagay ke w pral rankontre nan karyè w antanke trader oswa envestisè. Se sa k fè li enpòtan anpil pou ke ou menm ou pran tan w, ou konprann byen travay ki fèt la, mouvman ki fèt la pou ke lè w rive nan sitiyasyon konsa, ou menm w ap konn egzakteman E kijan ou sipoze aji. E m retounen prezante nou imaj sa ankò, paske ladan l nou jwenn tout eksplikasyon nou bezwen pou n konprann yon seri de jagon ki itilize nan domèn analiz teknik. Se kaziman menm eksplikasyon ke m te ba nou an lè m t ap pale nou de sipò, enben pou sèt fwa si an nou pran l tou senpleman de manyè envèse. An n di ke Rezistans oswa zone de l'offre, de tèm sa yo, yo entèchanjab. Jan ke, jan n te wè l talè a, se nivo kote ke pwogresyon stòk la, li toujou rankontre ak difikilte. Se tankou m ta di w, nan langaj kreyòl la, li rankontre ak zo grann li, epi li oblije kase tèt retounen. men sa fèt de manyè tanporè, paske ki jan li ye, plis fwa ke zòn de rezidans la li menm li teste, e ankò plis fwa ke tès la li menm li rive fèt, se plis li vin enpòtan, ebyen ka gen yon sinyal ki anonse ke gen yon zòn de danje ki la. Kidonk, menm jan ak zòn de sipò a, li ap rive yon moman kote ke Enben, plafon sa ki anpeche pri stok la dirije l vè lewo a ka rive kraze e pri stok la tande a, olye ke pou pri a ta retounen desann, li plito kontinye ap monte. Se menm jan ke n ap gade l nan chat sa la pa egzanp la n ap gade, e onivo de pri 30 dola sa la, Pri stock XYZ li tap eseye monte, men li rive la li jwenn on rezistans ki la li oblije desann ankò. Li tounen fè on dezyèm tantativ ankò, li jwenn on rezistans li tounen desann ankò. Twazyèm tantativ li tounen desann ankò jiskaske men li rive on kote, yon kote ke se fòs fòs van de yo tèlman te tèlman pwisant, li pouse l, enpresyon ka desann, li degrengole desann jiskaske lòt kote li vin jwenn ankò yon nivo de rezistans kote ke li ka yon ti jan repoze l, se nan an di nan nivo 12 dola, 11 dola 50 e 12 dola konsa. N ap remake ke lè l rive la a, se kòmsi m ta di w stòk YZ li li fon poze ebyen se kòmsi la batay la vin tounen reprann la ankò kote ke wap wè gon premye fwa o nivo li esye touche nivo 12 dola lan la men sa ki rive vandè yo tounen pouse l desann ankò li tounen li tounen touche l ankò la ann di ke la pa egzanp se nan nivo 11 dola 50 li touche l la ebyen fòs vandè yo tounen pouse l desann ankò on lòt tantativ ke l fè ankò la

Pa bliye, depi pri stock la li menm li rive kraze zòn rezizans nan tankou jan ke nap gade l la la, sa ka se yon sinyal de yon sitiyasyon bullish pou stock sa ki vle di se pourrait byen ke se son les acheteurs ki reprann le controle de stock sa e nou konnen deja trè byen lè ke se achetè ki pran kontwòl sa ka rive lè se achetè yo menm yo pran pozisyon ebyen gen posiblite pou ke pri stock la li menm li monte vè le wo konsa tou ou pral wè moun ki achte a yon pri anba konsa pral kòmanse kapab tire de pwofi Nan menm sans sa tou, depi zòn de rezistans Alem li vyole, se konsa ou pral gen de nouvèl zòn de sipò ki pral kreye. Men kounye a la, m pa pral tèlman rete sou li, ann avanse konsa pito. E se tankou jan wap, jan ke m te eksplike w talè a la, wap gade, Christo-Kay la li menm li eseye monte, l monte, l monte, l monte, jiskaske la a li jwenn yon fòs, li jwenn yon zòn, yon fòs Vandè ok la ki pouse l desann, men li pa rive twò lwen, La ankò li tounen pran tantativ pou l moute ankò la. La ou wè nan zòn de rezistans la la gen de vandè ki la ki gonfle kò yo la ki tounen pouse plis yo k la desann ankò jiskaske li rive men mouvman batay la ap fèt la konsa ebyen ou vin gade la vin gen yon enèji ki konstwi la se kòm si m ta di w batay la li vrèman vrèman sere la kote ke de kote achtè yo ap eseye pouse l monte de lòt de lòt kote ebyen lè vandè ap eseye pouse l desann men sa vin rive la M kwè ke si w se moun ki entelijan kap remake ke la se lè les acheteurs ebyen ki an repri le controle. Poukisa m di sa se paske se yo menm ki arive olye ke se te vandè yo ki pouse pri stok la desann ebyen se achetè yo pito ki pouse pri stok la monte jiskaske li vin arive pete plafon sa la. Plafon li pa di lin sa w kap gade la li pa sèvi l yon rezistans la ankò. Ebyen li pouse l li pouse l monte jiskaske ebyen pou sa li menm li ale li kontinye l ale l ale l ale jiskaske ebyen wè pri a li kite sètadi lè konsa lè sitiyasyon sa yo rive lè lèzachtè yo kontan poukisa yo kontan paske ebyen toutan pri a monte se toutan kòb ke yo envesti a li menm pral ba yo plis lajan epi se ou pral wè ke pi devan ke m pral esplike w lòt detay tou lè yon bagay konsa rive kote ke E plis yo ka li menm li pete zòn de rezistans la la e yo kab rele sa ke yo rele yon breakout. Nòmal nou pa pou tèlman rete sou li. E se menm bagay la la ankò, se menm bagay la ankò kote ke ou wè plis yo ka li menm li tounen monte epi gen yon fòs vandè yo ki la ki pouse l desann sa se rezistans lan ki la, li desann li tounen moute ankò gen rezistans lan ki la ankò ki pouse l desann e la ankò se menm enèji a ki vin konstwi la ankò epi ebyen vin gen yon breakout ki fèt la vin gen plafon an ki pete la epi sa yo ka rele li degrenngole monte men sètfwasi li pa ale twò lwen paske nou vle ke gen de vandè ki la kap peye pou ti desann men tankou janm te di talè a menm si nou di m'ap rantre nan detay wap gade lin sa ki te sèvi kòm rezistans pou stòk sa ebyen kounye a la li vin transfòme an sipò poukisa m di sa paske lè stòk la li menm tounen pri a tounen desann la ankò li pa kontinye desann li tounen rive chita la li tounen retounen monte ankò jiskaske ebyen se sa ke n'ap rankontre pa bliye medam e mesye toujou prete atansyon a sa w lè pa egzanp e zafèm m di nou Pa janm pran desizyon pou achte e byen pou achte paske yon zanmi w di w pou achte san ke w pa konsilte yon chart paske se chart la ou di mwen se grafik la ki ba w tout detay ke w sipoze konnen yon fason kapab pran bòn desizyon paske pa bliye kòb w ap envesti a kòb w ap siw ansanm avè l la se yon kòb m konnen ou pran tan w pou fè ou redi pou fè l e byen ou pa ka deside konsa paske yon moun di w pou achte yon stock ou achte l san ke w pa menm konnen sa k pral pase pi devan Ebyen vwala se la ke map kanpe pou jounen jodi a, pa bliye bay video sa yon like epi patajel ak zanmi oswa fanmiw epi mande yo pou yo abone ak chanèl YouTube Tjodesting lan. Non pam se Paul Amos, nap wè ankò nan lòt epizòd Tjodesting, bay bay a la pwosèn.